Atis moun disip yo di wòl la. Yo divòse yo klin. Atis moun sa yo pa konn nan kaka a moun. Depi ou pa nan disip nèg sa yo pa renmen w. Fidèl bòy yo lwa. Disip la tèlman vyolan e gason k plis renmen l. Bon pou mouton ou pa pral nan disip pou yon ekip medam men yon seri de nèg gwo biskèt. Sòlda nèt ki nèt. Atis on djaz bosal ou ye. Si disip fon manifestasyon e kout manchèt w ap pran kè nèg wi atis. Ou wè nèg sa yo? Pa gen pawòl. Yo se gaz, yo se gazman koulè. Yo se gazman koulè. Yo pa nan kaka avèk pèsòn moun. M ap repran klasman pou ou ankò ti jèn. Pou w konprann, pou w pa antre nan dèy de zè. Fò w gen anpil lespri pou w pa pran nan zè. Gazman koulè. Gracia Delva. Non gazman, non Gracia site nan kidnaping. Non Gracia se atis ou wè moun ki vrè Gracia a? Li prefere pa tande politik ke pou l tande yon bagay mal de Gracia. Em pral baw bagay ou wè nan sipèsta ayisyen yo Gracia se atis ki gen plis fanm renmenl moun ou pata panse se Gracia. Wi monchè wi monchè. Ebyen ok sa vle di fòw trè pridan ou gen dwa ou ka gon ti mennaj ou wè kit avan ou pa konn poukisa paske ou do kaka de Gracia. Ou ap jwe? Ou ap jwe?

Poutan il n'est pas charmant ke sa. Ou ta di se Alan Cavé. Brother, gon seri de fanm ki gen bèl kòb nan men yo, yo ba yo Gracia, yo pa konn poukisa yo renmen misye. Atis, m'ap pale a yon fanm ki di m li pa negosye Gracia. Gracia pa konnen non. Yon gwo fanm bò isi a, plen kòb wi.
Yeah.
Gracia pa konn si manzè renmen l non. Misye di, manzè di m pa gen anyen l pa p fè pou Gracia non. M di, oh, a Si l ta se nivou l di m. kontinye. E li pa avanse sou Gracia, li gen mwayen deja. Lè m di l bagay eksetera, li di m gen 2 djaz li ta anvi danse k vin an Frans. M di, sa k pase la? Li di m Mass Konpa ak Zafèm. Li pa di Klass nou, Li pa di. 2 kwadèvè non. Eh, Mass Konpa, M di Zafèm. l poukisa? Li di m li renmen Reginald, li renmen Gracia. Wè. At least a fòk pase al nan bal. Bon bon mwen mete w klè. Ou al nan bal, gen moun k al nan bal e pa pou mizik ou k soti. Gyèt manman mizik ou. Dòmo, Las, Tèt Nannan. Gen moun k ale pou Regina, gen moun k ale pou Junior Seid e pa albòm, e pa nan albòm. Pèsonèlman, pou pèsonèlman, pou moun nan, pou tip la. An donk, Nannan pa m, m tèlman konprann ayisyen. Map redi w ankò, gon klasman de 3 chantè ki gen fidèl, yo pa gen fanatik, ni followers, yo gen Yeah. fidèl. Premye a rele Gracia Delva, dezyèm nan rele Gazzman Colet, twazyèm nan rele Reginald Cange. Moun sa yo se fidèl yo gen, yo pa gen ni followers ni fanatik. E fidèl, kòm si Sen Reginald, Sen Gracia, Sen Atis, ou wè moun ki renmen moun sa yo, gason kou fanm, yo trè vyolan. e sadik pou fanatik. M aprann wi. Ok. Gon epòk ou konn ki djaz ki te gen tout moun sa yo dèyè l? Ki te konsa l te rele Djakout Mizika System Band. Djaz sa yo te gen fidèl yo pat gen.

Wap dim la. Mwen menm David e Philips ki di sa. Philips se li son malad djakout. Ok ok.
Ok. Atis mwen m kontrole nèg yo. Ou wè Philips se li? Lap soufri la d'avoir que djakout en baisse. Mwen map swiv nèg yo. M wè ilistrasyon yo mwen m fè analiz pam. Yep.
Yon ti jèn ankò ki rele Marco Antidot. Misye pa misye non sèlman djakout. Li se fanatik yon lòt ki rele Pouchon. Diverge. Boujon diverge, yeah. Yeah.
Uh-huh. Bro, nèg yo gon preferans.
Se pa tout moun ki fon analiz ki pozitif, etc. Philippe Saint-Louis son nèg son analiz ki pa pral bese, dayè son malad. Anvan tou, Philippe son malad konpa dirèk. Philippe Saint-Louis. Son malad konpa dirèk. Se pon nèg ki nan lang de bwa. Sa l ap di w lan, ke l tiyo, kou mouri jodi a l ap di w li klè.

Konpa ansyen pita kout la. E djakout pa de djakout. E djakout se kòman yo le ti jwèt te bwode an pon nan NBA a. Ki fè tout moun met dou rad, tatouwe ponyèt yo. Alan Iverson.
Yeah.
E djakout ki fè transpozisyon de sistèm ben nan ansyen tan ak nouvo a. E jwèt nan djakout ou chè nan djakout. Chè an aje ki rele chaba li. Ah brother. Yeah. Kiyès ki pat djakout? Kiyès ki pat renmen tande djakout? Depi bèt sovaj sa lage. Adje!
E ti nèg djaz la te mèt fè 1 an 2 l pa menm depi w wè l al on kote depi w tande se se
Klasik la rete zenglen men bèt sovaj la te rele. E 2 djaz ki fè konpetisyon nan epòk ou pa sonje? Apre System band fin lese le mache e djakout. Zenglen.
Zen.
Yeah, Zen nèg la ki fèl te ret anlè Grace la te kenbel anfas nèg yo men Djakout la te toujou yon bèt sovaj wi bòs depi l lage kaka voye nan festival li touye tout Djakout fè anpil tan ni nan festival ni nan bal lap touye moun wi. Menm si l pa gen mizik kòmsi kap ki ki tout tan kap soti. Se l ki gen mizik ki fè plis tan ap mennen m wè yo poko vle di sa.

Se djaz ki gen hit ki fè plis tap mennen. Anben yon nèg vin arete m. Anben m gen opinyon pa m tou. Fò nèg respekte opinyon pa m tou. Brother, ou wè djakout la, la familia, se hit ki fè plis tap mennen nan mizik ayisyèn nan. Non nèg yo fè wi nan etchemay sa a nèg yo fè. Bon sèl Etchemay ki te ka avanse men li klanik epi nèg la pa renmen fòl elimine w li pap baw ti ti chans pou w pase li pap kite w ekspoze sa w gen kòm talan Anplis tou sa nèg yo ap ba ou anpi nan pi se pa li ki ye vre anndan kè a se pa gen love la vre love la vre David Avèk Bless Bless oh tande papa m bat oh Misye di a se avel mwen voye ti moun lekòl la. Nan avel lwa ekay mwen peye tout sa.
Mwen sa sou malade non. Anpil respè pou lè papa mwen. Papa m salye nou kenbe la. Bon, wè sa sou bon m abone a misye. Wè, sa yon malade djakout ki pale la. Bro! Ok.
David, nou, nou, nou oblije, nou oblije e ferme. E Oblije mèsi ale. men, mèsi, mèsi paske nou pale. E nou, nou tèlman pale, nou varye, nou, nou varye. E mwen, se kòm si enèji an, enèji rankontre, enèji, enèji yo sanble kanmen. Dans yon kote kanmenm. Non pa kanmenm, men nan sou yo sanble, nou gwen yon lini, nou gwen bay pou yon men. Yèm, nou konprann. E se sa ke m ap swete, paske kanmenm mwen te vle fè, mwen te fè kòm si e pwen an, se paske ki, kòm si jan, kòm si mwen, kòm si nan sèm jan mwen renmen ou, kòm si nan sèm talan. Ou te twouve ke se malè a pale mal de ou, Sa yo kòmsi mwen pa konnen ankò pa konnen sa yo kòmsi mwen jwenn sa yo paske men lè w vin di m kòmsi w vin konprann lè w vin pale m de strateji an sa vin mete m nan yon nivo ke m dwe alèz nan yon sans ou konprann so kanmèm e David e m pa swete nèg yo koupe m non papa m pa swete yo koupe y ap pran y ap pran tout moun gon jan ou degize w pou w vif
yep
Donk mwen menm, m degize m pou m viv konsa sou entènèt la. M pa chwazi rabese moun. Dèfwa, jan m degize m nan se antre nan yon seri de sijè oze ak yon seri de moun ke w pa ta imajine. Men se pou kreye viziblite m, se pou ou pa pou wè m ale twò fon. Men se yon fason pou kenbe m an vi. Sa m pa ka tire nan longè, nan longè m tire nan lajè. Men ou wè, fè m konfyans, lejou ke Still Groove ta demare ap jwe se yo pa pou wè m sou entènèt. Yep ou byen sim pata nan stil group m yo non djaz kap move toutan kote m pral gen tan pou m bay entènèt enèji m si tan pap gen sa se pou enspire dòmi kouche bay madanm mwen tan kòm m pa janm ap regle yon bagay tout bon stil group jwe chak sen silvès a epi pandan stil group pap jwe a map rete la nan tiwa pou m fè sipèsta pandan ke m gen yon bagay ki ka rann mwen kenbe anvi sa e bagay pal mwen m pa chwazi.
chwazi rete sou lokirans pèsòn moun. M chwazi fè de strateji pou m kenbe tèt mwen anlè.
Kòrèk. Ok. Kòrèk. Ok. Yep. M panse w m panse w dakò ti jèn. M dakò. M dakò a san pou san. M dakò a san pou san pou klarifikasyon an. Pa sa ki pran volim ya kanmenm paske nou konprann nou pale gen anpil bagay ke w di la ke mwen aprann gen yon pakèt e limyè ke w fè tou kanmenm ki ki ede yon seri de moun tou ki petèt te gen menm. Silteplè. Ou wè ideyoloji avan w ki konprann kounya sa m ap defann.

Tande lè dam nan di konsa, David, David, David map poze w sèl kesyon, eske Moun yo pa konnen m nan nivo sa.

Men li pa gen strateji, li pa gen aksyonè. Paske chante a pa sifi. Yep, yep. Monchè, la preuve est grande men. La preuve est grande paske nou wè sa sou. Jimmy Boyd pi fò pase m an tèm de chant. Bagaj mizikal misye depase m. Misye rele Jimmy Boyd. Dimitri Djimi ah non misye gon sirèt ladan li Dimitri Emab li rele Dimitri Emab humm.
Yo se yon lòt bagay. Harrison an fò kanmenm ou se sa ki sa. Misye fò tout bon men pankont li pa gen strateji paske bagay la gen tanperaman ladan